Mèsi yon lòt fwa ou menm ki rete akwoche ak NJ Deravin avèw sou tele varyete chèn 30 ou menm ki fè emisyon sila priyoritew mwen pap janm sispann remèsyew la nap rantre nan espas envite nou pou jodia nou fon bèl pale ansanm avèk Zo Mò m konnen anpil E nan nou renmen atis lan, ann al suiv kisa nou tap di ansanm avèl. Enben la pou kounya, jan nou te anonsel la, nou ansanm avèk Mistè Zomò. Son plezi. M salye w rapidman e m kontan resevwa w nan NJ Deravin avèw jodia. M salye w Angie e m kontan avèw tou. Ok. Avan nou rantre kilè zomò kòmanse nan mizik non sa kote w jwenn zomò. Zomò son non tankou tout non e son ti non ki vin yon gwo non donk se otrefwa lè m te pi jèn lè m te fèk kòmanse rantre nan mizik donk m ta fè janj de non e m rele si m rele sa paske w konnen ke E mizik nou an, anpil fwa, nou pa gen vrè non nou, nap chante. E nou pa tèt moun nou. E pi donk ki rete la jodi a. Wi, men ou pa, lè w te fenk gen non sa a, eske ou pat twouve l fè anpil tole? Paske l gen mò ladan l, zo mò, eske se, se.
Bon wi, aprè sa a, aprè sa a, anpil kritik, moun yo pat renmen non an, yo te di ke non an pa twò. Sosyal, non pa vandab. Ok. E mwen m pa t wè l kon sa. M te wè l, m te wè l se t yon non. E pi mwen m ta, m ta pral, m ta pral eseye konvenk moun yo ke se pa vre. Donk se pa, e pa sa l ye vre. Donk an deyò e oubyen pi fon de non sa gen yon lòt bagay. E te gen yon gwo talan dèyè l. E m te vreman kwè nan tèt mwen tou. E m te, m te di ke non pa p chanje. Zobò.
Ok, pale nou kounya de debi yo, kòman sa te ye?
Li te difisil, li te difisil yon sèten tan, men pa rapò avèk devouman mwen, ankourajman m, kwayans mwen nan tèt mwen, donk li te vin fasil tou. Ok. Kèlkeswa w ap fè.
Donk si w pa kwè ladan l, ou pap reyisi. E m te kwè nan mizik anpil. E m toujou kwè nan mizik. E se sa ki fè l te vin fasil pou mwen. Ou konprann? E pale nou de eksperyans ou, m kwè se te an 2007, avèk Negriye, se sa? Negriye, wi. Wi, Negriye an 2007. Ok. Avèk Alfa Zo Tèt, avèk Leo G. Mezanmi, non yo tèt chaje. Alfa Zo Tèt.
Avèk Amiral Lak, te gen Leo Jeossy, te gen te gen Roro. E nou te fè gwoup lan an 2007. E te gen Fòten, Black 7. An 2007 nou fè Negriye. Nou fè premye kanaval nou ki te rele Tiye Dife. Epi an 2007 ankò, m te lanse karyè solo m. Paske m se yon moun ki te toujou E fè mizik pou kò menm lè m te nan gwoup, paske m te gen, m te gen yon lòt bagay anplis nèg yo ki se te, ki se te pi renmen mizik pase yo, ou konprann sa m vle di w. E. Donk sa, sa, sa vle fè m konprann se sèl ou menm ki rete nan mizik lan? E non, gen Alpha, gen Alpha donk ki, ki aktyèlman la ki lanse karyè solo l tou. Donk m pa sèl, m pa sèl mwen menm, men lòt nèg yo, yo pa fè mizik ankò, ou konprann sa m vle di w. Epi se konsa, donk Negriye, an 2007 nou kreye Negriye, an 2008 m fè premye mizik mwen, alò an 2007, 2008 m fè premye mizik, dezyèm mizik mwen poukò m, an 2010 ankò m fè mizik poukò m ankò, e an 2011 m te eseye fè premye mixtape mwen ki rele Nou La, Nou La, ki gen yon manke m sou li, ke w sonje, e Pouki Nou La. Epi an 2012, donk nou ta pral kreye duo sa, donk ki rele AZ. E sou li nou fè Life Goes On. Ah, m ta pral tounen sou Life Goes On. Wi, sou li nou fè Life Goes On an 2012. E an 2 zan aprè l vin mache. Sa m vle di w. E an 2014, Life Goes On fè yon pakèt bagay nan peyi Dayiti. Epi m ta pral kontinye avèk. premye album solo m alo duo m avek Alpha Zotet. Ok an ann pale janm te di talè a map touche kesyon life goes on nan e istwa sa kote l kote l te soti eske se se parapò avèk eksperyans ou ou di a lavi kontini avèk tout tout tout kalamite ou pase wap kontinye kanmèm eske eske se te sa. Wi liv sa li ekri donk se aprè yon bagay ki te rive nou m sonje nou ta pral jwe nan yon festival ki te konn fèt chak 24 desanm Sen Mak.
E pi pwomotè a rele nou pou n ale rankontre avèk li, nou chita, nou fè kontra. Li di ke l ap peye nou tan. L ap peye nou tan. E pi lè kontra a fin fèt. Pwomotè Sen Mak?
Non, misye t ap viv lòtbò. A, ok. Men l te konn vin Sen Mak vin fè festival la. E pi lè nou fin jwe, donk li di ke. E kontra a se ton kontra benevòl li te ye. Oh oh! Mwen sa m te di w. Epi nou fè diskisyon, nou joure, nou fè si. Men ki pa t abouti avèk anyen. Epi n al nan stidyo. Nou al nan stidyo epi nou fè dat bòzon. Di men, di yo. Ok, ou gen plizyè lòt, lòt eksperyans, lòt, lòt mòso tou, e Lanmou Entèdi, bon ou te di l talè a, n ap ban li. Lanmou Entèdi li te nan premye albòm, Kwè nan rèv ou, ki te sòti an 2015.
E ou gon kolaborasyon ansanm avèk Misty, ki jan sa te ye? Bon sa se resamman sou nouvo albòm mwen ki rele Tout se love. Bon n ap pale, n ap pale de li tou. Men m ta renmen konnen ki jan rankont lan te fèt tou. E Misty s on moun ki, s on moun ki koul, s on moun ki respekte moun anpil. E s on moun ki respekte talan moun tou. Wè sa m vle di w? E li te fasil. E lè m te li mesi jan pou kolaborasyon an. Donk li te kontan chante avè m. Li te ban m anpil respè. Epi n fè mizik lan. Donk pa t gen okenn sousi? Ou te satisfè? Wi, wi, wi. Misty konnen m lontan. Ou menm wè m konnen l trè lontan. Ou di l konnen w lontan?
Trè lontan menm? Non.
Li konnen m lontan, mwen m konnen l trè lontan. Trè lontan.
Trè lontan sa m santi yon souri tou. Non, m vle di ke lè an 2006, an 2006, m kwè m te lekòl toujou, lè m ap gade misyon televizyon. Sa ke m di w ke m rekonèt ke trè lontan. Nan ann pale de projè tout se love ke ou akouche nan peryòd ki pa fasil ditou pou kisa ou fè chwa sa?
Se ton chwa mizik lite m te panse avèk mizik dabò m te wè moun yo ki nan strès m te wè moun yo ki pa kap chache yon bagay pou yo tande kap chache yon bon chantè pou yo tande tou epi m te gen kèk mizik ki te la ki te gentan fini deja gen ki te gentan sòti tou. Mizik et pou sa m pa m pa reyini mizik yo m fon m fon pwojè avèk li. E m pa t gen pyès bidjè tou. M te panse avèk mizik dabò. E m te gen studio a te la, e tèks yo te la, beatmaker yo te la. Epi m fè pwojè a, Sam Rezo. E lè m gade m wè 1, 2, 3, 4, 5 jiska 14 se mizik love yo ye epi m di kèt m pa gen yon vrè non pou li non ban m rele l Tout se love. Epi m rele l konsa. E peryòd la te difisil vre, men m pa t wè sa, m pa t wè sa paske mwen menm m toujou ba tèt, m ba tèt mwen sa kòm misyon chak de, twa zan m dwe sòti yon pwojè. Se sa k yon mizisyen, se sa k yon chantè ki aktif, ou pa ka fè kat, sen mwa ou pa lage yon mizik kòm antanke mizisyen. M panse ke se, l ap bon pou ou, l ap jete w, l ap tande w yon lè, ou pa janm tande w ankò si w pa fè sa. Fòk ou kenbe moun yo nan alèt, kenbe fanatik yo nan alèt avèk ou. Ok nan nan pwojè tout se love la ou gen yon tit ki ki rele si manmanm te la eske se se se yon pèrt ki ki ki reyèl ou di mwen se se pa rapò ansanm avèk yon istwa yon lòt ki fè ke ou. Wi manmanm mouri depi lèm gen 8 mwa. Oh.
8 mwa. Wi, m pa menm konnen li. Ou pat konnen? E se istwa ki di ke e men kijan l te mouri, men kisa l te ye, men sa l te konn fè. Non, yo di w kòman l te mouri? Wi. Epi m fè, m ekri tèks la. Ok, donk se yon tèks siouman ki touchan. Wi, lè m ap ekri li, lè m ap chante l osi.
Men, yon tèks parèy ou pa t, ou pa t kòmsi konnen manman w, oke, epi w ap imajine ki jan l te, bon, ou kriye la siman. Anpil wi.
Waww.
Oke, pale nou de Sabine. jèn fi ke ou kolabore ansanm avèl la? Ki jan eksperyans sa te ye?
Alò gen Andy Beat sou albòm nan, Andy Beat, gen Sabine. DJ, DJ, DJ Nal tou? DJ Nal, Nal se pandan ke nou te Brezil nou fè mizik sa. Ok. E pou Sabine ni ankò, donk se yon jèn chanteuz, e sè Marc ki trè pwomèt. E pi m te estime ke fò m gen yon moun lakay mwen sou pwojè a. E pi m te. Fè chwa a de sa bi. E Mia li pa sot senmak tou? Mia se timoun pòtoprens si m pa twonpe m. Ok. E pi m fè yon bèl mizik avèk li ki rele pèsòn. E se nan mizik ke m konte klip ke sou albòm sa, pèsòn nan. Ok.
Andy Beats klip li deja, Boul lò. A, wi Boul lò. Ba yo ap mache sou tiktok. Wi. E Andy, nan tout videyo klip ou yo, èske ou gen youn ki prefere ou?

Lanmou entèdi, mwen genyen boul lò, e. Men nan tout sa w gen yon li m panse ke atis la ka fè yon chwa ke l pi renmen, sa ka rive. E. Ke l satisfè de youn plis pa rapò a yon lòt. Wi, gen m ki satisfè. Apa w pa vle di l? Wi, gen boul lò. Ok. M satisfè de videyo an. E mizik, klip ke m te renmen ankò, se Tu es ma Kagen, ki soti lontan, depi an 2017, si m pa twonpe m. E nou pa, nou gen anpil. E kòman relasyon w ye jiskaprezan ansanm avèk Alfa? E nou pa gen relasyon mizik ankò. Ankò? Ankò, men nou rete de bon patnè. Donk gen yon bagay ki wrong, ki te pase? Non, pa gen anyen ki wrong ki te pase. E m te vle, alò nou te deside, nou te vle sa tou ke tout moun chache e fon wout.
Chache wout yo, se sa? Ya, fon wout. Ok. Men, men nan talè a, m te pale w de, de kòmsi e manman w se vre, ke w pa konnen. Men, èske lòt manb nan fanmi w e te, te toujou anbrase karyè w zobo? E,
pa karyè m, men mwen menm, pèsonèlman. Ah! Ok.
pèsonèlman mwen menm paske se se de moun ki ki trè kretyèn, yo pa twò renmen mizik sa mwen ap fè yo. Olala! Ti moun ou sot ou chante nan legliz tou? Ou te kòmanse nan legliz? Wi yon fwa wi.
Mezanmi!
Tout atis yo fina kòmanse nan non menm ou di yon fwa. Alò alò m grandi legliz paske lè m leve m jwenn matant mwen pral legliz avèk mwen. Ok. Konsa m vle di w. Donk karyè lan vreman. Pi gen yon lè, gen yon lè m te, m te deside, m te deside rete plis pou kò m. E dezan aprè m te, m te kite, m te kite e se konsa. Donk karyè lan yo, yo pa, yo pa vreman sipòte w. Yo pa sipòte l.
Ankenn?
Nou pa anpil kòm fanmi. Ok.
fanmi m pa anpil. Ok ok menm si fanmi an pa sipòte boubout lan sipòte w mennaj la moun ki nan kè w la. Wi fanmi m alò zanmi m bon zanmi m e fanatik yo wi. Eeh m di mennaj lan moun ki nan kè w lan moun ki nan vi w lan li sipòte w ok super ok ok ou gen ou gen ou gen yon atis prefere. Andy pa dim se tèt ou ankò ou panse majorite atis kreyòl non m pa konsa m pa konsa gon pakèt atis kem renmen yon chantè yon trapper ki ap evolye isit an ayiti wi m gen anpil m tande gen anpil kem renmen tou e m te renmen vagalex anpil. La galette fèm te renmen anpil anpil anpil se yon chantè ke m pa janm wè chantè ki isi ki gen vwa misye ke m te renmen anpil Djanista yon nèg ke m renmen anpil anpil anpil ankò nèg m renmen nan jenerasyon nan jenerasyon sa e swa nan konpa oubyen oubyen nan mizik swa RNB Dancehall oubyen Reggae e Gracia Delva ke m renmen anpil m renmen tip m renmen tip de chantè ke li a. e m renmen lè ke m tande anpil e kiyès ankò kiyès ankò e jenerasyon pa m nan a yo genlè lwen wi non se tèlman m gen nèg ke m renmen ok m renmen e yap si yap gade m la tou yap di kèt e m panse m se ta pral pran m wi ta mande chantè yo ta pran m ou ta mande tou E m renmen anpil chante ayisyen yo. M tande m tande pi fò ladan yo. M tande yo chak jou pandan m nan machin mwen. Si gon bagay ke ou ou ou te fè nan vi w ke ou regrèt ki sa l ye? Si w gon regrèt.
Ay sa pèsonèl. Sa pèsonèl.
A depi m wè sa sa e pa nenpòt ki regrèt. Ok nou nou konprann sa. E ou gen yon film prefere?

Oh mon Dieu, ou serye? Kòman si m serye?
Non, ou gen dwa ou gen dwa pa gen tou, sa ka rive.
M pa sonje, m pa sonje non fim yo. Ok, m konprann. E nan senk dizan, kòman Zomò e e. Ankò?
Wi, ankò.
Kòman kòmsi ou anvizaje karyè w?
Mwen espere soti 10 pwojè, albòm avan ke m pa chante ankò. 10 projè?
Waww. Wi m sou 4.
Donk ou ret 6? Wi m rete 6.
Apre 6 album ankò m pa, m ap toujou nan mizik. Pa di m ou pral pran retrèt ou blan mate sa. E
m wè chak 2 zan m ap fon projè. La m gentan gen 34 lan. Ok. Donk sa ap ban m anpil laji.
E m renmen pwodiksyon anpil. M renmen pwodi moun anpil. M renmen fè mizik pou moun. M renmen travay avèk moun. Donk lè m pa chante ankò, m ap travay avèk moun nan mizik. Ok. Si gen yon atis fanm ke w ta swete kolabore avè l, ou poko fè l, se kiyès l ap ye?
Humm li poko nan tèt mwen. Li poko nan tèt ou?
Non. Ou sur? Wi.
Ou sur?
Sèten.
Ok.
Ok Zomò, n ap di anpil koze la. E ou gade, bon, nou t ap pale de kesyon fim se vre. e ou pat dim ou pat ka idantifye vreman men pa dim ou pa gade mesye kap fè komedi kap fè humour pa bò isit yo ke ou pa konn fò ri si wi eske ou ou gen yon preferans
mwen preferans mwen gade yon pi mwen mwen gen gòm ok e yon nèg mwen renmen anko e e imal pougra ahah misye gou anpil. E gen yon ki t avèk Matyas, m pa raple m non misye non, yo t a Matyas. E Jòj?
Jòj. Ok.
Gen nèg ki gou anpil wi. M gade yo. On dirè ke yo renmen koze ki retwo yo anpil, si l pare. Ok. Kounye a an nou pale de e de Zomò. Bon, m pa pral twò rantre nan kesyon prive vrèman men ou poko gen timoun Zomò?
Wi. Ok.
Zo m onze li pa vle reponn kesyon sa yo. Ok. Ok. E apa sa, pwochen pwojè yo se kisa?
M gen pou m soti video a Misty Jean, ou pran responsab la. E fen mwa jen an si Dye ve. E nou gen yon lòt pwojè ankò ke nou panse fè ansanm ankò, mwen avèk Misty Jean. Mwen konpoze avèk Steve Jay Bryant e n ap wè kòman n ka anbrase lajan dèyè lajan nou ye. Donk nan bay moun nou sa yo, si yo renmen duo a, donk yo kontinye frape li. Se sa m vle di yo paske mizik se yon bagay ki se feeling li ye. Donk lè feeling nan vini, donk ou kapte paske. Ou wè lè li ale lap pran tan pou l tounen ankò. Bon sa m vle di w donk Filignan la lap pwofite de Filignan. E avèk CG Bryant ankò nou gen pwojè ansanm k ap sòti jiyè si Dye ve oubyen mwa Jun ap sòti kòm pwojè ki tou pre a la. Ok ok anpil pwojè pral sòti se vre nou konnen ki kijan endistri nou an ye pa bon isit ou menm pèsonèlman kòman w twouve li? M twouve li trè dwòl Ban nou plis detay. Trè dwòl, trè difisil. Emisyon an li dwòl anpil, anpil, anpil, anpil, sa m di w konnen l. E gen de bagay pou w fè nan mizik Lucien an la, li mande yon pakèt bagay, li mande yon anpil egzijans. Li mande swa ou son moun ki gen anpil kolòn, swa ou son moun ki natirèlman lanati ap mache avè w, donk tout sa w fè epi boum.

avèk yon ekip k ap fè mòde lage, mòde lage, mòde lage. Se sa k fè anpil fwa nou te konn jwenn Zomo an ti jan, an ti jan pa l nan mizik la. Donk li se yon moun ke w ap gade de lwen. Kòmsi w ap gade li, ou pa vrèman wè l byen. M konsyan de sa, e se sa k fè m fè pa sa m fè a la, paske m teni kont de jan m ye, e jan m te ye, donk ki fè m avanse konsa. Donk se yon ekip ke n fèk genyen, n ap travay. Men jiskaprezan ou santi ke ou konfòtab ladan l? M ap mache.
Ok, ou pa vle di mwa. Map mache cha.
Ebyen sou mwa m panse ke nou di anpil koze. E si w ta gon dènye mesaj pou tout fanatik Zomò, fanatik Endy Deravine avèw se kisa lap di? E di nou rapidman tou ki kote yap ka jwenn Zomò. Depi w ale sou Google ou tape Mister Zomò Golion wap jwenn tout bagay nèt nèt nèt. Mister Zomò Golion. Ale sou Google, wap jwenn tout bagay, wap jwenn Instagram mwen, wap jwenn Twitter, Facebook, wap tou jwenn album nan, lyen an pou achte ki disponib pou achte. Fòn fè sa enpòtan.
Dènye mesaj lan pou tout fanatik yo, se kisa? E kenbe la pa lage, Corona la. Ah wi, anpil prekosyon. E sa yo dim dènyeman an la, yo dim ke li tounen
an bout bèt.

Enben, se t on plezi, Zomo. Pou mwen tou, Angy.
Dakò.